Alo
Ok, ou sou radyo Ou se yon gan Ou sou radyo, ok, ou sou radyo Vizyon Nouvel Kom ou te di mwen, poko bay non Etc nou Nou kap nap selman di nou ap pale avek gangan ok
ok nap pale avek gangan gangan sa e nou konnen e de ti moun gangan sa se leogane li ye nou sonje te gen 3 gangan sou dosye a te gen gangan la tibonit gangan la tibonit la li menm se li ki ta pral rele e mò a youn nan ti moun ti gason ki mouri a gangan ta pral rele mò a E gangan sa te bay 21 jou. Men kounye a ou menm, e tonton ti gason an te vin kote w, e ou te ba l 7 jou pou te, pou te fè, pou yo te jwenn kiyès ki te, e kiyès ki te e tiye timoun yo. Ki te kòz aksyon an. Wi, ki te kòz aksyon an. Kounye a, lè yo fin peye w, yo jwenn, apre sa ou te mande 5000 dola ameriken pou yo te kapab, ou te mande 5000 dola pou te fè moun nan pote tèt li vini. Wi, poutèt li beni w. Ok. Ou mèt tann nou la. Ok. Pase n ap raple istwa a avèk oditè k ap tande la yo. Kounye a, lè n te gen enfòmasyon sou ou e kòm gangan ki reprezante fanmi ti gason an ki se Sebastien e ou te mande 5000 dola e moun yo potko jwenn 5000 dola pou yo te ba ou e ou potko travay Epi, lè yo te pot 3 mil dola ameriken ba ou, ou te pran 3 mil dola ameriken an, epi ou te di yo pou yo ba w yon apeprè 7 jou pou moun ki te tiye timoun yo poutèt li vini, e sa fèt. Wi, sa fèt. E jiska prezan, jiska prezan, gen lòt moun sou dosye a ke se paske rès kòb la pa bay ki fè nou pa bay lòt moun yo. Mph donk ok now ann esplike nou lè kòman esplike nou kòman on etanke on gangan e on moun vin kote w epi li di w li esplike w li esplike w yon sitiyasyon epi kòman kòman pwosesis la ye esplike nou.
Bon e pou byen di w e sèlman moun yo te vin kote m yo e yo esplike m yo di mwen sa ki pase a epi Se pa Dye dim sa ki pase a se ke se se espri e se se espri an ke mwen rele e yo espri an di yo men ki sa ki gen men ki sa ki fèt ok yo di espri an kòman yo te ka fè eske yo ti fike timoun nan li gentan mouri men yo bezwen konnen e moun ki fè aksyon an aksyon an yo bezwen jwenn ni pou moun nan pou tèt li vini ok. Se pa yon pwoblèm. Nou travay. Nou mande medikaman epi nou mande yo. Nou te mande yo kòb. Nou mande yo medikaman epi lè se medikaman. E doktè yo ou mande medikaman an? Kit lè ou di medikaman. Non, lè ou pale de medikaman, sa vle di ke gen medikaman. Non, tankou ou ap di, lè ou te wè lopital yo preskri medikaman, se ou jwenn tou. E gen lè ou ap wè gen yon famasi. E sa Botanica. Ok? Yon famasi, yon mistik tou. Ok oh lè lè afè mistik lè gen bagay mistik la nou gen medikaman tou. Wi gen medikaman tankou tankou gen poud wal achte se nan famasi wal achèl gen famasi famasi mistik tou tout moun konn sa ou konprann. Ou pa konn sa toujou.
Non m pat konn afè medikaman an. Gen famasi pou sa yo vin medikaman. Oh ok kounya la ou mande yo medikaman.
Ya, men de medikaman, medikaman se kisa li? Gen bagay ki rele w pou rale mennen vini, gen bagay ki rele pou fòk vle, ou konprann? Se nan mas fafasi w al achte l. Ok,
sa di fòk vle a se kòm si rale mennen vini, kòm nan ka misye a la, se sa yo, kòm si ou fè misye vle pot tèt li epi w rale l mennen l vini. Ya, fòk pot tèt li vini, fòk pot tèt li vini, aprè sa avèk sa n achte, ou al achte yon kòk, yon kòk wouj. Oh!
Sa pou fè, sa pou. Men, espri ki pou fè moun nan pou tèt li vini an, se, se, se, se, se yon espri ki rele e ti jan. Ti jan maraka. Ok, se, se a lèd de espri sa, nou fè l pou pran imaj, vini, avè imaj sa, nou, nou. Imaj ti gason an?
Imaj ti gason an? Nou, nou, nou tèt, ya, avè imaj sa, nou entèpele yon, yon espri, Kote ti moun nan ye a espri ti moun nan li vini ok se espri ti moun nan avèk plis espri sa nou fèl akonpanye espri an li al nan tèt moun nan fè moun nan poutèt li vini paske depi moun nan depi moun nan tiye moun sèl jan ou pata ka pran moun nan se se si

Oh lap ka pale. Non epa pale lap pale non li ka koze moun men si jel te pete pala pouw pat kapab ou genlè koupe lang nan li pap pale men depi jel pa pete aksyon ou vle fel pral fel. Ok e kounya la le fanmi yo dim ke se te on tonton avek de medam ki te vin kote ou men ou pat yo di tou yo konn di pafwa gangan yo le fi vin kote yo yo tou renmen ou pat gentan rive nan lojik sa ou menm. Non, ou konnen defwa gen kèk bagay tou ki rete pèsonèl avèk gangan avèk moun nan, ou paka ou paka di twòp de de bon wè, paske deja se timoun yo li deja yo konnen timoun yo te aksyon fèt, men gen kèk bagay tou ou paka di tou sou moun ki te vini yo. Ki vin aprè pou rekonpans bagay. Ok, now lè moun yo vin kote ou, ou yo ou premye bagay ou te fè se te pa ou aprann ke ou te limen yon lanp Dèyè moun ki te fè aksyon an pou l te ka pote li vini. Wi, se sa, se sa li ye. Se yon lè pou li mouri nan senk jou. Tann m yon segonn, tann m yon segonn. Èske yo fin peye w deja? Èske lajan sa a deja nan men w? Wi, bon, se sa m di w, gen yon rès kòb ki rete. Non, rès kòb ki rete a m aprann. Non, rès kòb ki rete a m aprann ke rès kòb sa a rete sou 3000, sou 5000 dola ameriken w te mande a. Men premye kòb, premye kòb lè w te vin pase leson epi w te fè espedisyon, Dèyè moun ki fè l la, moun yo di, daprè sa m gen avèk moun k ap enfòme m lan, yo di yo pa dwe ankò nan pou pati kòb sa.
Non, tande, tande. Sa vle di kòb ki, kòb premye kòb, kòb la, pwen kès kòb se kòb ki pou te fè travay la. Se kòb ki pou achte medikaman. M pa ka, gen nan moun nan ki ban enfòmasyon de m a, men. Enfòmasyon ke nou, sa ou map di ou ki seke se nou pa egzanp, lè ou fin fè yon travay pou yon moun, ou fin fè travay la, nou pa pran lajan nan men ou. Se kan ou fin wè sa ou gen pou wè a, apre sa ou vin peye. Sa di ke nou pa ka gen twòp bagay, gen twòp bagay nou pa ka di, paske lè mwen fin la nan yon travay gen twòp bagay mpa ka di. Ok, ok, pale nou nan espedisyon sa a, I mean pou fon espedisyon epi pou mesye a pot tèt li vini vre, lèn konnen gangan oubyen les bagay pa gen pouvwa sa yo, tout pouvwa yo se pou Bondye li ye, se Bondye ki gen pouvwa sa yo. Donk ou menm ou te bay moun yo garanti e e tout sa garanti ou te ba yo yo rive fèt. Mon frè tande byen, pa gen sa wap fè avan ke w fèl ou mande Bondye pasaj, se pas e Bondye ki pou baw pasaj nan tout sa wap fè. Ah komsi nou menm gangan yo nou konn Bondye tou? Oh, premye sa w fè se bib ou rale? Se bib ou pral ouvè onon di pè e pou mande pa fayit san kwa ke se Bondye ki sèl mèt se li ki kapab fè tout bagay li kapab wè tout bagay men aprè sa ou rele sou priye paske se Bondye dabò pou ki pou baw espas ok se Bondye dabò e Bondye dabò ki pou baw espas pou fè sa wap fè a. Ok kounya an nou rive nan de kote wap kòman lè wap fè yon espedisyon dèyè yon moun e ou limen lanp m pa konprann esplike nou bagay sa non.

entèpelasyon, men moun ki al chache, ki fè travay sa a, moun kapab fè nenpòt travay ki lwen al ramne moun, se li menm, se esprè sa ki rele Jeronimo. E dan tout yon moun, yon moun vin lakay mwen, si w konnen ou p ap tiye, si w konnen ou pè tiye, pa rele. E se konsa li pa rele. An, kounye a, si m vini, apre m ta di m p ap touye ankò, li pa bon. Sa vle di depi w vini, espri sa a, pou w rele espri sa a, se espri sa k touye a. Nou tou bò konjisans. Sa pral depan de travay ou vin fè a. Sa pral depan de travay ou vin fè a. Lè m te di moun yo sa m ap tiye moun nan, yo di m non, yo jis bezwen wè moun ki fè aksyon an. M di ok, pa gen pwoblèm, n ap wè moun ki fè aksyon an. Moun ki di, Èske gen kòman k ap fè espri sa a fon eksplozyon pou n voye Jovenel ale? O! Anben n ap vin sou sa talè, bay nou men m t ap resi sa a, m t ap resi bay kòb. Wi ok Medam yo te vle pran on oditè ki sou live la la Piske n preske nou nan mil konbyen moun sou live la la E kap tande w la E gangan sa se Leogane li ye Donk apre sa Gen tan gen anpil moun kap mande nimewo telefòn ou Kap mande Yo ta renmen rankont w Pase ke etc Pase Ou gen de bagay ou di wap fè w fè yo vre Bon m pa konn si m ka di ou k fè yo vre paske mwen menm e Bondye m ap sèvi. M pa konn m pa kwè nan sa w di ou wè ou k fè yo a. Bon tande, nou chak moun gen bagay, mwen menm mwen menm tou mwen mwen menm tou m kwè nan mwen menm tou m ap sèvi wi m kwè nan Bondye. Paske si m pa gen si m pa kwè nan Bondye sa m ap fè m pa t ka fè yo. Ok, kounye a la ou entè lespri espri sa a lè e ou moun yo te ou te mande pou te espri a te mande pou l tou touye moun yo di non ou ta renmen wè e pou fè yo wè. Yo yo arete yon nèg ki rele Bretou Ok ou sa se te premye pati premye travay ou fè a se te entèpelasyon e se te kòman e voye kòm si pou moun nan potèt li vini wi men eske dcpj te kontakte ou e pou te di pou fè travay pou yo eske fanmi an bon wè wè wè wè banm di w moun nèg sa nal prann yo kote m prann o o poko poko ret la tann m yon segond kòman kòman kote w pran men kote w pran ou pran l kòm si kòman men ki jan men map di w men kòman m pran misye men li mwen fèl tou nan boulon palmis 7 bouji? Mgen yon pami sa kay mwen. Mgen yon pami sa kay mwen. Ok, mgen yon pami sa kay mwen. Depi m fin limen lanp la nan sèl jounen palmis lan. Ok, sa di gen, konn pami sa li wo. Se konm si w antre, kote moun nan ye a, a lèt de palmis lan, kote ya, ou pa ka pa vini.

Ok. Sa si fok ou fok ou ta mete lèsè la sèlman pou moun fè travay konsa nan bouda ou men tou si moun nan pa konn sa lap fè li lwa fè li pa konn sa lap fè a li pa bon men depil konn sa lap fè a depi son bon espri kap fèl depi lè moun nan pa di sa li li menm afè pa pou tèt ou vini se byen sa tout ou ye ou tèt te wale lòt lòt ou ye a fò pou tèt ou vin kanmenm ou byen tou si ou pa pou tèt ou vin manman li aprev ou. Mwen pa tande zòn pou tèt la ale mwen souple wi ou mèt pale wi. Wi ma wi yo menm. M ta renmen konnen. M ta mande si w ta pale Mackenson pou yo ta fè l pou tèt la ale yo dèyè li. Bon. An fè w poze kesyon Fedji kite l fin rakonte paske moun yo vrèman enterese a sa l ap di. Wi moun yo enterese wi l ap rakonte. Kounye a l ap rakonte nou kote li li pase sa se pati spedisyon ke l te fè li limen lanp pou moun nan te pou tèt li vini. Nou poko rive nan dosye kote nèg la aktyeli pou tèt li vini. Pase sonje 2 dosye dosye a ye te gon dosye pou yo konnen kiyès ki fè l. Kounye a, apre sa, nan sa Gangan t ap di la, li di li te bezwen tou touye moun nan, fanmi an di non, yo bezwen wè moun nan pèsonèlman. Eske lè, bon, m pa konnen, ou di, bon, mwen menm la m pèdi, men, e, kòm tout moun, e, Fledjy la, kòm, e gad jan l abiye tou maten an pou l vin la tou, e l te konnen n ap gen entèvyou a Gangan,

Bon e alèt desan, se alèt desan, alèt desan, pase gon bagay kap gide ou lè la gon mou ap gide, depi fon bagay ou gon jou kanmenm fè ou pranl, bon pase ou te fè si jan ou te vle fè bagay la, gon bagay kap rete pou yo pranw ok, gon bagay kap rete pou yo pranw ok. Men sou ki kritè ou bay 7 jou, e pase ou pa Bondye. Ou ba yo 7 e yo pran e misye pot tèt li yo yo te konnen l vre avan 7 jou a. Lè pou yo pran l, lè pou l pot tèt li ale a ankò yo ba w 3 mil dola sou 5 mil dola, ou bay 7 jou ankò avan sa misye pot tèt li ale. Wi.
Donk men. Ou konnen bagay la gen bagay la gen machann. Ou konn lè w fè yon bagay yo ba w 2 ou bay pou tou l fè pi e bagay la fèt pi rapid. Sa pral depann de ki kote ou fè l la, de jan ou fè l la tou. Ou gen dwa bay yon dat, epi avan dat la li fèt oubyen avan dat dat la gentan pase tou, se jiskaprè li fèt. Ou konprann?
Ok, ok.
Now, ok, nan premye.